Nòt lan, ou konnen m pa fò nan espanyòl non, e m di m pa konn si w wè ou konnen m pa fò nan espanyòl, men m wè anpil non ki. M salye Marilyn Monroe! Marilyn Monroe, e vrèman sa fè m plezi ki ki ki toujou ansanm avè m, ki retounen ekri m ankò la, ki ki di m li ansanm avè m la, ki depi ki kote nou? Virginia! Bon bagay Marilyn, bon bagay. M pa m pa ka pran apèl ankò, m pa ka pran apèl la, la nou antre egzakteman nan deba. E m di nòt lan. Kisa li ye? E m salye e senatè Lucas tou e m di ki vrèman son radyo l ban mwen. E radyo m, Excelente se radyo m, se radyo m, se radyo pa m. E m di m pa vrèman, m pa t vrèman konnen, m pa t janm panse atant lan te konsa sou radyo Excelente. Ok, nòt la e m di eske, eske w wè l madanm, eske w wè nòt sa? Ou te, ou te wè nòt, ou wè, eske w te wè nòt e, e lèt oubyen m pa konnen nòt prezidan Dominiken an fè sòti an? Wè m wèl. Eske w wèl tou MD? M pa fò nan español men se m ka di non m wè yo.
Mwen wè li, yonn nan bagay ki yon ti jan entrige mwen sè ke se fot e izo yo ad yo ad ladann nan ki banm pwoblèm. Ok.
Ki kòman? Kòman w di? Ki banm pwoblèm. Kisa yo ad ladan?
Izo.
Ah nan sa vle di izo paka izo paka antre lòt bò a e sa ou di? Emdi sa ou menm ki pa ou pa konn pwisans izo tout entènasyonal konnen pwisans mesye ok emdi nan lèt sa me moun yo mete ki pa ka menm si yo te genbe sendomeng yo pa ka ba yo alò m pa fò nan espanyòl m pa konnen moun ki si si moun si nou menm nou menm ki bon nan espanyòl alò ou mèt eksplike li eksplike li fason ou konprann alò alò ou pa bezwen ale egzakteman nan sa ki ekri a. Lèt lan se yon lèt jan m konprann se ke se yon lèt yo fè ke. Yo mete non moun ki pa ka mete pye nan lòt bò a. Menm si yo te genyen byen yo pa ka met pye lòt bò a ankò. An gwo se lèt la. Yo site non moun yo pa egzanp yo di ke e Youri Latòti, Grasa Dèlva, li e Grasa Dèlva, Woudòlf Dja, Bredi, Chalo, Kesnè, Nòmil, Evens Pol, Asad Vòlsi, Jan Tòlbè Aleksi, Viktò Pwofàn, Loran Loran Salvadò Lamòt, Richa Richard kisa? Richard Lénine, Hervé, Foucan, Rony Célestin, Gary Bodeau, Espérance Pierre, Charles Kiko, Charles Kiko Saint Rémy, Chérif Abdallah, Arnel Bélizaire, Salim Soukar, oh. Nan sa pa Michel Soukar, Salim Soukar, Renold, Renold Dib, Nenel Cassy, Bertho Dorcé, ansyen ansyen premye minis, Antonio Cheramy, Didon Kato, e Steve, Steve Caroli, Frantz Kohl, Jean Mardoché, Fritz Désiré, e ki sa Dieuné, Dey, m pa konn moun sa, Romel Bell, Joachim Pierre, Johnson André, John, Johnson André, se li ki Zo a, alyas Izo, e Manuel Salo, Salomon, e Manno, di Manno, m pa konnen, Joselito, Petit Homme, e Ti Makak, e Carlo Petit Homme, Ti Makak, e pi Elan Luckson, e Germaine Stephenson. Gaspiyay, alyas Gaspiyay, Albert, Stevenson, Djouma, Julme, Ernst, Ti Grèg, Woodley, Sonson Lafamilya. Ok. Sa se lis non. Oh Babekyou pa la? M pa konn.
Alò yo gentan pa mete vrè non l tou m pa konn vrè man non Babekyou. Seri Zebele. Ah non, e pa la, e pa la, e pa big up a la. Seri Zebele. Alò, se lis sa. Alò, gon Manno ou te site, ou te di ou pa konn kiyès. Manno se dezyèm chèf gang dèyè do Izo. Ok, ok.
Lè w gade lèt la, ou gade lis sa, sa di Louis Albina se prezidan Sendomeng. Se moun sa yo misye di ke pandan l ap pale la, se di yo pa gen dwa foule sòl la. Ou byen pa ka met pye nan tè a. M pa konn pou kilè. Eske gen yon dat y ap ka antre? Men pou lè moman n ap pale la, sa vle di se sa nòt lan di. Lè w gade nòt sa menm di ki sa w di tèt ou. Paske eske w santi se yon nòt ki konplè tou? Kòman w konprann nòt sa? Nòt ap gen anpil lis ki ta. Gen anpil moun ki gen dwa la nou poko konnen tou. Paske pa bliye te gen yon anvwaye ameriken non misye chape men ki t al rankontre avèk Abinader. Se aprè vizit misye an Repiblik Dominikèn epi Abinader vin pran desizyon sa. Eske pa gon swit ki dèyè desizyon sa ke Abinadel deside pou l pran paske m panse gen de desizyon Abinadel pa ka pran yo san ke li pa gen li pa asiste pa Lèzetazini Damerik. M panse sa li gen yon li gen yon gwo pouvwa yon gwo peyi ki dèyè do li ki koz ki pouse Abinadel al pran desizyon sa. M panse ki trè bon pou peyi a ki trè bon pou Lèzayisyen men jiskaprezan sa nou bezwen an se Se lapè avèk sekirite n bezwen nan peyi a. Desizyon sa yo se de desizyon ke mwen menm mwen pa chita sou yo, m pa pran oserye paske tout nèg yo te gentan konn tout moun ki nan sa ki pa bon, se pa jodi a pou y ap vin montre ke yo avèk Ayiti, y ap pran de desizyon pou ede nou. Se pa konsa. Paske nèg yo konn tout sa k ap fèt nan peyi a. Yo just pran yo, m tande yo, m li yo, m gade yo men m pa pran yo trèzoserye paske nèg yo te gentan okouran de tout sa k ap fèt nan peyi Dayiti. Se pa jodi a pou y ap montre ke Yo vle ede nou, yo vle montre nou ke yo vle pataje senpati yo avèk nou. M pa kwè nan bagay sa yo. Konseye pèsonèl mwen, se Jean Faucet Exantus ki Kanada ke m te fon ti pale avè l jodi an, ke m pa gen chans pou m pale avè l la. Misye t ap di m ke se yon desizyon tipikman denterè. E poukisa pa egzanp yon nèg tankou Babekyou pa ladan l? Sa vle di ke se moun ki pa nan enterè prezidan an. Se pa yon bagay kòmsi jan n gade l lan, sa nou wè an se pa sa l ye. Se pa sa l ye, paske lè w pa nan pouvwa gen de bagay ou pa konnen, gen de sekrè ke ou pa okouran de yo, sa yo vle fè w konnen yo vle fè w konnen l. Jodi a la si peyi Dayiti se yon peyi ki te gen yon sistèm jidisyè ki te fò ladan li, Roody Sanon, Radio Ibo ta sipoze parèt devan jistis, ou pa ka journaliste. pou ap di ke ou te wont telefòn yon mouton yon senatè ki pa senatè ankò kap di yon gang kenbe la pa lage kounya fòk misye ta eksplike nan ki anviwònman li te ye pou li te jwenn telefòn sa e kòman li fè jwenn telefòn sa e kiyès moun ki te ba li l peyi ki gen jistis an tande madam nan
an tande madam nan ou gon pwen sou sa madam ou pa gen anyen sou wap di sou sa. Ayy bagy yo ap bay nap swiv. Mwen wè Luis Antonio mete yon video deyò ki di ke li pa a sendomeng depi plis ke 10 zan so eskel gen eskel gen byen dèyè eskel gen byen dèyè a vrèman. M wè video sa m gen oh m ta ka pase la m pa menm pase l ok video sa. Si l pa gen byen dèyè a paske si m konprann si daprè sa nou di nan lèt lan se ke yo di si yo gen bagay nan sòl lan yo pa ka pile sòl lan yo pa ka reklame anyen bèt si l pa pile sòl la depi 10 zan l pa gen dèyè a poukisa l nan lis lan. Yo te ka fè yon lòt lis pou yo mete l. Si l pa gen. Gen lis k ap vini ankò, ann tann. Gen lis k ap vini ankò.
Alò, alò, e m di, èske tou sa pa ta, menm si ke se yon lis, se politik k ap fèt, sa pa ta dwe egzanp, pa egzanp, sètènman, majorite nèg sa yo, m pa di tout, men 80 pou san nèg sa yo, se nèg ki gen byen Sendomeng. Èske sa pa ta, sa pa ta dwe di tou jodi an pou politisyen moun. ki gen pata anime yo don konsyans tou ke si nap fè kòb nan peyi a nou paka plede ap bati lòt kote pase majorite politisyen se sendomengue yo gen de nèg gen de politisyen lèm di chak weekend se sendomengue yo pase weekend yo. Wi pase pa se preske majorite moun ki gen kòb pa bò isi yo le pi souvan lè yo gen jou off se nan ti zile ale jodi a la ayiti se yon nan peyi ki ta sipoze ap resevwa plis touris paske nou gen yon nati nou gen yon bèl lanmè, nou gen yon tanperati ki ekstrèmeman ekstraòdinè, se paske jan ke nou trete peyi nou. M panse se vre ke nou patisipe nan detwi peyi Dayiti, men lentènasyonal osi li ede nou pou patisipe. Se sa fè defwa m konn ap poze kesyon, èske se pa paske nèg yo te pran nou sòti an Afrik? Le fèt ke yo te vin mete nou la a, lè w ap gade imaj Afriken nan avèk imaj peyi Dayiti a, sa n ap pale de konstriksyon yo, yo wè se yon ti Afrika ki la. Yo pa t mennen nou pou nou te vin gate Lamerik la konsa la. Nèg yo ap fè nou peye lè nou fè dezòd. Yo te mennen nou pou n vin fè esklavaj pou yo la, pou n ta travay maten, midi, swa pou yo. Epi nou kase dyòl nou, nou pran endepandans. Se sa fè nou peye la. Nèg yo patisipe ladan l. Alò estrateji konfòm, Sa fè. Mèt pale.
Se sa k fè jodi a la, m ap poze tèt mwen kesyon, èske nou se, m ta renmen konn kiyès nou ye, ki sa nou ye egzakteman jodi a la ki fè nou pa ka ini nou, nou pa ka met tèt nou ansanm pou nou fè peyi nou bèl tankou jan l te ye dan le tan. Menm avan, aprè lendepandans, nou se menm Ayisyen ankò ki te trayi Anperè Desalin, m panse se menm kontinyite a k ap fèt, kote ke nou youn ap travay pou nou detwi yon lòt. Ayisyen pa renmen ayisyen kap fè pwogrè an sa m di w menn yo pa renmen lè yon moun ap fè pwogrè pou n ta bat bwavo pou l ap leve zòn nou se nou menm kap chèche detwi l kesyon n ap poze se kiyès nou ye se sa sèlman m ta vle reponn alò fò m di tou lis lan l ap plis efektif pou mwen menm paske gen moun ki sipoze ladan l toujou e moun sa yo se yon jwèt m wè y ap fè la alò se yon se yon dimansyon se yon estrateji li ye alò an politik fò m di n ke Sa nou wè an, tankou bon moun ki wè Grasa kontan wè Youri kontan, sa nou wè an, sa nou pa, sa nou pa wè e plis ke sa nou wè an. E n ap gade pou n wè, n ap gade, n ap swiv evolisyon petèt dimanch na gen plis agiman na vini men fò n di n ke pou ka nou wè sa pou n gentan kontan Gracia non, s on bagay politik k ap fèt. Pa gen pou di w ke se, se pa bezwen prezidan bezwen chita avèk nèg sa yo la a. li bezwen pou fè yo mache nan sans pa yo epi li just mete lis lan epi paske kout a konnen an maj 90 pousan nèg sa yo gen byen lòt bò a epi li bezwen de bagay epi met li fè sa sòti epi pou li ka rele nèg yo pou chita sa di se sa pou n sa nou wè an se pa sa l ye vre non e sa fè m pou m pa kouri m wè gen anpil nèg ki kontan gen nèg ki ta fè live. Non non non non se pa sa e fòm di sa son wont tou pa egzanp menm di lè w gade ke se lòt peyi kap pran sanksyon kont politisyen peyi nou epi jistis peyi nou pa janm ka pran kenn sanksyon kont politisyen yo se vrèman yon wont li ye ann ale m pa konnen si nou konprann nou fini sou sa paske m pa bay rete sou sa sa pa gen pa lapenn map pèdi tan ladan. Madam nan pa vle pale pa vle opine sou kesyon an.